M pa konn pou ki sa. Se Ameriken yo chwazi kòm zanman yo. Ameriken se pi gwo ledmi Ayisyen. Paske pou valè pakou nou fè mezanmi pou n soti de Brezil nou pase 11 peyi. E Kolonbi sa ou tande a. Se yon bagay lè ou soti ou mande Bondye kouman ou fè pase la. Paske se yon remò w ap pase, se nan wout danje senpleman w ap pase. Lè nou rive yo ban nou yon ti kat. Yay fèmen nou. M antre depi madi. Ameriken pranm yo fèmenm yon kote yo fèmenm non chom friz nou konn wè ti chasè nou konn wè ti papye bagay ki klere ki klere yo yo konn mete sou gato a se li yo ban nou pou nou kouvri chom lan ou pa gen dwa soti ladan ou pote bwòs ou pote pafen yo pran tout ou pote rad m achte bèl rad anm. Yo pran tout yo jete yo. M pa konn si e jete yo jete yo. Paske pèp sa a se yon pèp ki vrèman mechan. Yo pa ban nou dwa. Ata si yo pa menm ba w dwa pou bwose mezanmi. Yon peyi ki di se li ki grann pwisans. Ka ki vle fè lalwa nan mond la. Ou pa banm dwa menm pou m bwose tandiske m pa fè yon krim. M pa konnen si lè m janbe ilegal nan peyi a si se yon krim m fè m ta dwe pran tout pinisyon sa yo. M fè 6 jou janmen benyen, janmen bwose. Janmen benyen, janmen bwose. M pa konnen, m pa m pap ka di anpil ankò mesi paske. E ki kote yo pran nou menm? Bon, yo pran nou Texas. Texas la se aktyèlman la se Texas. ki gen fontyè ouvri yo pran nou Texas men vrèman bagay la vrèman konplike nou ta mande responsab nou yo ki di ameriken se zanmi yo a pou yo ka fon ti pale ak yo paske si nou gen rad mezanmi nou pa yon kochon menm kochon an lè y santi y twò fò y jwenn yon ti dlo lè y benyen apre menm si y retounen benyen ladan ankò. Nan labou a, men jwenn yon ti dlo lè yo retire anpe labou sou kò a ye. Donk, peripesi sa ou di nou pase a, se Texas nou pase li oubyen sa? Bon, se nan prizon Texas nou pase. Nan prizon Texas. Texas.
Ki kote ou soti? Se Chili oubyen Brezil? M soti Brezil. De Brezil, m pran, m fè tikè machin pou e Bolivi. De Bolivi, m pran pou Perou. De Perou, m pran pou Ekwatè. Paske s on wout ki prèske pou ki prèske di 3 mwa san dòmi. Eske se yon ajans ki tap regle sa pou nou oubyen se nou menm ki leve yon bon jou ki di nou prale Ozetazini? Non, se pa yon ajans. Wout la la trè lontan. Se pa sèl Ayisyen ki fè l. Kiben, Venezelyen, Gwatemaltèk, anpil nasyon fè wout la. Sèdike nou menm nou vin dekouvri wout la tou. Etandone pandan nou Brezil nou gen anpil tan, ou konnen Ayisyen lè y soti s on nasyon ki gen kè sansib menm si yo di nou pa viv. Ayisyen se yon pèp ki gen kè sansib pase li pa renmen fanmi li soufri. Se sa k fè dèfwa ou wè l pran imilyasyon lakay vwazen. Lè ou pase 11 peyi, nou pase 11 peyi avan pou nou travèse pou nou rive pou nou rive Texas. Bon, sa ki pi rèd la menm mezanmi, Mestik la li bon mwen m pa konnen menm. Mestik se yon peyi vòlè vòlè vòlè vòlè vòlè. Tout moun k ap dirije se vòlè. Pase ou mèt gran jou konsa. Police ap vin anwo fouye w fouye w pran kob kenn moun pa di anyen. Konbyen lajan nou depanse pou tout vwayaj sa yo. Aah cheri map diw byen mwen wè kanpe la m vann machin m vann yon kay anviwon son pakou ki koute m preske 17 mil dola ameriken sim gen 17 mil dola ameriken mezanmi si peyan m te gen sekirite m ta ka viv ladan. Etan chili ou defèt byen sa yo? Bon m defèt byen yo ayiti. Si m te fèt yo brezil. Donk wi wap kontinye si peyi w. An?
Si peyi w te kisa? Si peyi a te vrèman komsi ayisyen te mete tèt a yo ansanm m ta ka gen 17 mil dola sa nan menm m tap ka viv pase lè fini se yon pwofesyonèl m ye m jèn gason toujou si peyi a te banm opòtinite mouche m ta ka viv nan peyi a mwen sèl sa m ta mande ayisyen kèlkeswa koulè w kèlkeswa nasyonalite w ann mete tèt nou ansanm pou nou wè si nou ka fè ti peyi sa mache paske Peyi nap plede goumen nap goumen nap goumen pou yo se sa ki plis pase nou se sèl kouran kouran epi ou kap pase ou jwenn yon bèl wout epi yo mete sekirite ki fè peyi a epi moun travay m ta ka gen 17 mil dola sa si son peyi si son peyi kòmsi yo te bay jèn ayisyen opòtinite mwen son gwo agrikilti m te ka travay m te ka konnen kisa pou m fè ave 17 mil dola m te ka fè kòb pou m viv ak fanmi an m nan peyi m. Jodi a menm ke se de manyè ilegal ke yo voye nou isit la, eske nou santi nou alèz paske nou lakay nou? Bon, m santi m alèz, m santi m fyè menm si m gen yon lòt tristès k ap manje m paske 17 mil dola sa, sa m gate yo, m pa konn ki bò m pral pase pou m refè yo ankò men etan done gen Bondye, toutotan gen vi, gen espwa. Kiyès nan otorite isit yo ki a akeyi nou? Bon, m. M poko wè otorite, m poko wè otorite, m pa konn si bagay m pap fè manti, m pap fè manti, m poko gen otorite ki akeyi m. Gen moun ki pale de 1000 dola ameriken, kisa 1000 dola sa ye? Bon,
e, m kwè gouvènman ameriken, mwen m pa, m pap pale sa m pa wè. Gouvènman ameriken gen yon kòb yo bay pou chak moun yo depòte yo. M pa ka di w konbyen ye. Ou konprann? M pa ka di w konbyen ye. Paske si m vin demigre, si m di se 1000 dola ameriken pi ba 1000 dola ameriken se. An nou di se tèt anm map demigre ankò. Ou konprann? Se tèt anm paske enfòmasyon sa m pa gen. Men antretan eske ou konte rete Ayiti oubyen ou konte retounen Chili? Bon, m pa tap viv Chili, men m tap viv Brezil. Desizyon pa m te bay sa yo fè m la paske lè w rete 6 jou w pa benyen, ou fè 6 jou w pa bwose bouch w, se yon bagay ki vrèman imilyan. Lè fini yo foure w nan yon chanm glas. Yo met yon tapi anba w, se mò yo met ap glase. Ou pa konprann sa m di w la? Sa, m te gentan gen yon emosyon, di m pa p janm tounen nan peyi etranje ankò. Men, si m wè kounye a la, enn an, de zan, m pa gen opòtinite. Si m gen menm ven, ven mil, san mil goud nan men, m pa p janm tounen nan kenn peyi ankò. M ap rete lakay m pou m viv. Dabò tè yo, tè yo menm, tè yo, bon tè yo m wè y ap fè manje nan yo a, se vye mòn. Gen seri de. Peyi wap pase wè se yap fè manje nan yo. Se vye mòn, se fòse yo fòse yo fè manje. Men nou gen pil plèn ki ka ban nou manje. Se paske nou gen yon leta ki irèsponsab. Paske lò lò gade lè nou tout agwonòm gade ou pran enjenyè seri de moun ki enjenyè seri de gwo gwo moun ki gen konesans ap kite peyi sa a prale Brezil a prale Chili. Lè yale se bon travay yay fè. Kisa moun nan y fè? Se.